Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou chanèl mwen an ki se Junie la Bella Videyo jodi a se yon videyo ke mwen pral pale nou de 5 rezon daprè mwen menm ki ka fè mari ou byen mennaj ou kite ou rapid rapid rapid vit Premye rezon an timoun kisa l ye san m pa fè anpil pale m ap rantre nan videyo a tousuit Premye rezon ki ka fè mari ou byen mennaj ou kite ou se fason aji Lè m di fason aji kisa m vle di pa la Lè m di fason aji Pa egzanp, nèg la vin koze avè w, li vin pale avè w, sa l ap gade nan ou kòmsi li gen dwa wè w bèl ok, li gen dwa wè w bèl men nèg ki vin kòmsi ki vin koze avè w ki pa vin koze avè w li pase yon nwit avè w oubyen ki pa vin koze avè w paske li panse ou ka mennaj li pou 2 jou men nèg ki vin koze avè w paske li panse fanm sa ka madanm mwen, fanm sa ka manman pitit mwen premye sa l ap gade l ap gade fason w aji kòmsi kijan w aji kòmsi lè l parèt vin kote w lè l vin kote w li sipoze wè sa l vle a ou konprann menmsi ou pa sa l vle a Men fason w aji pral fè l wè ke ou se sa l vle a. Ou se sa l vle a. Pi gwo erè nan anpil fanm ayisyen parèy mwen oubyen lòt fanm, m pa m pa konnen ki lòt nasyon anpil nan nou fè, se kòmsi depi nou wè kòmsi nou nou nou nou wè nèg ki vin koze avè n nan ti jan gen nan men l oubyen nou wè li son bèl machin oubyen nou konprann ke moun nan gen nan men l yon bagay konsa, nou mande l kòmsi nou mande l pou premye fwa. Pa fè erè konsa. Pa janm mande moun nan premye fwa ou rankontre avèl pa janm mandel premye fwa ou rankontre avèl sil wè premye fwa ou rekonèt li ou kòmsi ou gentan mandel li pral wè ke lèw kòmanse gen 2 3 semèn avèl wap fini kòmsi po tèt li ap sòti lap gentan wè po tèt li ap sòti li pap ret po tèt ankò gen erè pou nou menm medam ayisyen lòt nasyon anpil nan nou pa sèlman ayisyèn tout nasyon mpa konnen nou fè sa ok nou fè sa dezyèm rezon dezyèm rezon mpote pou nou jodia apre Rezon sa a m sot ban nou an, se fason aji a, se konpòtman ou. Konpòtman ou. Konpòtman ou, ekskize, konpòtman ou nan lasosyete. Lè m di konpòtman ou nan lasosyete, pa egzanp, moun nan fin renmen avè ou, li te konnen ou te gen yon konpòtman lè w te avè l, epi lè l mennen ou al fè konesans avèk fanmi li, ou deplwaye yon lòt konpòtman, ou aji yon lòt fason. Moun sa a, m mèt di w sa a, li p ap ret avè w. Li pap ret avèw. Ou kòmsi ou mèt wèl pa diw anyen men ou kòmsi lap diw yon bagay kanmenm. Ou mèt wèl poko diw anyen men gon yon lap lè reyinyon an oubyen nan sa n te ale a fini lap lap pale avèw kanmenm. Konpòtman ou gon yon konpòtman ou sipoze genyen lèw deyò ou gon yon konpòtman ou sipoze genyen lèw lakay ou. Pa egzanp li soti avèw lal wè fanmiy epi lèw parèt Epi kòmsi ou pi anlè, ou pa konn moun yo, ou pi anlè. Pa egzanp, m ap pran yon egzanp avè nou, yo mande, yo mande, yo poko mande w kijan ou rele, ou gentan bay non w. Yo poko di w chita, ou gentan chita. Kòmsi ou soumoun, ou gen yon jan pou pale, pou ranje bouch ou. Gen de betiz, kòmsi gen de sotiz ki pa sipoze ap soti nan bouch ou. Ou konprann? Lè w, lò premye fwa ou, ou, ou, ou, ou, Pou ou al fè rankont avèk fanmi mennaj ou. Se kòmsi m ta di w, se apre pou yo fin konn kiyès ou ye. Se pa premye fwa pou yo gentan devine kiyès ou ye pou moun nan ap di, oh, m pa renmen, m pa, kòmsi, ap gad ou sou kote pou l ap di, apre sa pou l ap rele mari oubyen mennaj ou pou l ap di w, m pa fin renmen l pou ou non, m pa fin renmen l pou ou non. Fò w ale pou premye jou yo pou yo di ke M poko ka di anyen non men map tann ou konprann yo poko ka di anyen yo mete w sou sispens yo poko ka di anyen men yap tann ou konprann yap tann pou yo wè si wap vin bay yon lòt vizaj epi pou yo wè si yo ka pou yo wè sa yo ka di men fò w ale lè w ale kòmsi fò w mete moun yo sou sispenn pou yo di pou wè jan ou panse jan l janti a la e konsa l ye tout bon ou konprann ou mete yo sou sispenn ou paka ale pou moun yo gentan devine ki moun ou ye nan ou paka ale pou moun yo gentan devine kòmsi pou yo di w ou son krèy ou son limena gon jan pou abiye w Gon makiyaj pou pran lè w pral fè, lè w pral gen de kote moun nan prale avè w, se pa lè sa pou w ap kòmsi mete gwo plim, gwo plim je, mete gwo fard wouj ou. Gen de kote moun nan prale avè w, se ti glòs, w oblije senp, ou konprann? Se ti glòs pou w pase, gen kòmsi pou w wè makiyaj sa ale avèk kote sa, abiman sa ale avèk kote sa, ou konprann? Pou moun nan yo pa gade w sou aparans, paske anpil moun renmen gade moun sou aparans. Twazyèm rezon, se san pou. Wouw! Wi, wi, wi, wi, san tou. Twazyèm rezon, se san tou. Lè m di san tou, m pa vle di kòm si ou santi fò, ou bouch ou santi, nan, e pa sa m vle di. M ap di sa pou mwen menm, m ap di sa an jeneralman pou tout moun nèt. Lè w se fi, lè w se fi, kòm si lè w se fi, m di sa byen wi, lè w se fi, Ou gen yon bagay kòmsi pou ou pa bezwen okenn moun di w sa, pou w gen lakay ou egzakteman. Lè w se fi, menm si w pa gen kòb, ou pa gen anpil kòb, kòmsi ou pa gen lajan, ou pa gen kòb, ou pa gen lajan, nou konprann sa, m plede Ayisyen nou ye, nou konprann, ou pa gen kòb, ou pa gen lajan. Pa gen lajan pa vle di ou dwe mache, nou konprann. Ou sipoze lè w pase kote yon moun pou w pa kite sant ou dèyè, ou konprann, pou w pa santi eskize. Pou w pa, lè w pase kote yon moun, menm si l pa pran sant santi bon an, men l pa pran move sant lan tou, ou konprann. Pou l pa pran, kòmsi, pou sant ou, lè w fin pase, pou sant ou pa ret dèyè. Depi ou se yon jèn fi, ou gen sant, kòmsi, sant ou ret dèyè, gason pa p bezwen w. M pa di, m pa di kòmsi e pa tout gason k pa p bezwen w non, paske gen gason ou pa konn gen, yo di gen gason ki renmen fi a tankou, Nou konprann e ayisyen nou ye nou konprann men la plupart nan gason yo pap bezwen w. Fok ou gen sant ki atire yo a fok lè yap pale avèw yo pran sant yo pran sant lan. Dezyèm bagay bouch ou bouch ou menm si w pa gen kob pou manje fok toujou gen efò pou gen ti pat la ti bwòs la paske bouch ou bouch ou Bouch ou, bouch ou, bouch ou. Bouch ou se yon bagay ou sipoze kenbe pwòp. Ou sipoze kenbe l pwòp. Menm si ou pa ta gen kòb pou manje, ou pa ta gen kòb pou achte sandal, ou pa ta gen kòb pou achte peruk, bouch ou sipoze. Dezyèm bagay ankò, lè w se yon jèn fi, kòmsi ti zong ou, ti zong ou. Li pa sipoze gen kras anba l tout tan ou konprann. Menm si ou pa gen kòb pou al nan stidyo, achte yon tay zong, koupe l ou konprann. Koupe l, koupe l, retire kras la anba l, pran yon bwòs, foubi l, pase yon ti vèni, menm si ou pa gen kòb, ou pa gen vèni ou gen yon ti baz, pase yon ti baz sou li. Lè w ba yon moun yon lamen, li wè ti zong nan ou konprann. Lè w ba yon moun yon ti lamen, li wè ti zong lan yon ti jan. Ou konprann? E medam Ayisyen m yo? M konn medam Ayisyen m yo santi bon. Ayisyèn mwen yo, m konnen n santi bon, m ap di Ayisyen. M konn medam Ayisyèn mwen yo santi bon, ou konprann? Menm si w pa gen kòb pou achte yon perik, ou pa gen kòb pou al nan stidyo pou al bay lave cheve w, oubyen achte grèf met nan tèt ou, si se pèmanant ou genyen, fè yon bèl ti chou. Fè ti baby hair. Like, fè ti danfans. Ou konprann? Fè ti danfans. Epi, menm si w pa gen kòb pou achte gwo zanno limena, Ou konprann? Met yon ti pwen nan zòrèy ou, met yon ti pwen ou konprann pou figi a leve paske depi depi si w bezwen wè bote madanm ou fèl penyen, fèl penyen chou. Met fon ti chou ou konprann pou lè moun nan parèt pou l wè se kòb ou pa genyen kòmsi si w te genyen men tout sa w tap fè lè w se fi, si w te genyen men tout sa w tap fè. Epi lè w se fi tou gon jan pou w konpòte w. Ou pa sipoze tout kote w ye, kaka kaka kaka nan. Non. Ou pa ou pa kòmsi nan bagay konsa. Lè w se fi, gen yon fason pou w ye. Gen yon jan pou w ye. Ou konprann? Gen anpil nan nou ki ki di, Oh, m pa gen chans. Se sa k fè m pa jwenn yon nèg ki koze avè m. Se sa k fè m pa jwenn yon sesi. Non. Nèg gen gen gen gason anvan l rive sou ou, li ka pran yon semèn ap gade w. Kòmsi, li ka pran yon semèn pou l ap etidye w pou l wè, Èske m ap ka rive sou manzè? L ap pran yon semèn pou l wè, Èske si m rive lakay la avè l, manman m p ap kouri dèyè m? Èske si m rive lakay la avè l, papa m p ap di m anyen? Ou konprann? Gen gason ki etidye w anvan, anvan li rive sou ou. Alò medam, se pa, m pa di gen medam ki konsa oubyen, konsa tou ka gen medam ki konsa, konsa ka gen ki pa konsa. Men, si w vle kenbe nèg ou nan men w, kòmsi ou pa bezwen tann se nèg la ki pou achte yon ti pafen pou ou, pou ou santi bon. Gen de fi ki konn pase kote w, monchè, lò, lè fi sa fin pase kote w, ou santi, bon mwen menm sa rive m deja. M santi m ta, m ta al kot moun nan pou m di l, ban m non pafen sa silvouplè. Tèlman pa moun nan santi bon ou konprann lè sa moun nan atire moun sou li fò m klere papa lè sa moun nan atire moun sou li ou konprann moun nan atire moun sou li lè se fi ou ye gon w jan pou konpòte w konprann e pa e pa tout kote w ye pou fè w kòmsi welelelele gon gon w jan pou poste w fon ti kou fon ti fon ti kanpe ou konprann. Ou fon ti kanpe. Ou fè kòmsi ou pa nan afè moun poutan pi gwo, kòmsi pi gwo limena ye ou. Mwen, gon kote ou ye, ou oblije rantre ou nan koke ou plwaye ou, foure ke a dèyè ou epi ou poste ou. Katriyèm rezon an, si nou wè m'ap gade la se paske e la m'te ekri yo, katriyèm rezon an se fòk ou pa genyen tèt poul. M konnen gen anpil moun ki pral di, oh sa lap di konsa, bagay sa yo. Men si nou etidye byen, si nou kòmsi pran bon sans nou nap wè tout sam di se verite. Nap wè tout sam di yo la nèt se verite. Lèm di tèt poul, timoun, lèm di tèt poul, pran bon sans nou, mete tèt nou an plas nap konprann sam di. Lèm di tèt poul, ou ka renmen yon gason, Wi ou ka renmen a yon gason sa rive anpil jèn fi ou ka renmen a yon gason li voye yon zanmil vin koze avèw poul wè èske ou digne pou renmen avèl pou kòmsi èske ou digne pou rele madan entèl èske ou digne pou rele mennaj entèl li ka voye yon zanmil yon zanmi ou pat konnen oubyen ou gendwa te konn zanmi an kòmsi li vle testew li di Al rive sou do pye manzè mwen. Rive sou do pye l ou menm kòmsi gen yon tèt poul ou pa ou pa ou pa panse ou pa ou pa mete bon lespri ou nan plas epi moun nan vini ou gentan kòmsi ou bl ou ouvri kò ou ouvri kè ou ba li ou bliye kòmsi ou bliye pa janm kite erè sa rive w pa jamè jamè jamè jamè kite erè erè sa rive w m pa di m bon non m pa di m bon paske syèl pa janm vante tèt li men depi w di yon moun wi se wi. Ou di l non, se non. Pa janm kite erè sa rive w. Moun nan gendwa pral mande w maryaj. Ou konprann? Li wè l fè twòp tan avè w nan renmen. Li wè kòmsi li ta rive, bagay la kòmnse rive pou l pran yon lòt faz. Li vle konn si w ap yon bon madanm, w ap yon bon manman pou pitit li. Li voye yon zanmi l. Kòmsi li gendwa pa menm konn moun. Sorry. Li gendwa pa menm konn moun nan. Epi li peye moun nan yon ti kòb, li di, M vle w fè sa pou mwen. Moun nan menm kale, epi ou menm ou bliye tout Mizè moun nan te gentan pase avèw. Ou bliye tout pwomès ou te gentan fè, epi moun nan ki fenk vini an ou pa menm konn si se sa mennaj ou voye vin fè oubyen mariw voye vin fè. Ou gentan di wi nou renmen. 2 semèn poko pase ou gentan renmen. 3 jou poko pase ou gentan renmen. Lè sa ou son tèt poul. Ou konn sak fèm di son tèt poul pa tout medam mwen yo. Paske m gen medam ki tèlman sou men yo yo pa pran nan kou sa yo. Fok ou pa pran nan kou sa yo. Gen fi k fè gason sa tou. Gason yo tou. M konnen n entèlijan. Fò n pa pran nan kou sa yo, ou konprann. Fòk ou di moun nan wi, ou di l wi. Epi anvan w renmen yon moun tou, ou etidye l. Paske yon renmen ki dire, se yon renmen ou te zanmi moun nan avan. Si w pa t zanmi moun nan avan, ou pa konn mès li, ou pa konn sa l renmen, ou pa konn defo l, kòmsi ou pa konn ki sa k fè l fache. On bon lè, moun sa ka leve yon peton goumen avè w nan kay sa a. Swa l nen touye lòt. Ou konprann. Anvan w renmen a moun nan, ou etidye l. Dènye rezon ki pral mete fen nan video sa se respè si w vle kenbe yon relasyon si w vle kenbe relasyon w solid fèm se respè se respè respekte lè m di respè lè m di respè pa egzanp ou ka bouch ou ka chape bouch ou kòm bouch li manje nenpòt manje men li pa repete nenpòt bagay bouch ou ka chape yon lè ou ka di mari w madanm ou mennaj ou nenpòt sa l te ye pou w a zanmi w yon move pawòl men ou sipoze mande l eskiz Men manman mari ou, papa mari ou, manman madanm ou, papa madanm ou, sè, frè, fanmi, kouzin, kèlkeswa sa l te ye a, ou sipoze respekte yo menm jan ou respekte fanmi pa ou. Ou konprann? Menm jan ou respekte fanmi pa ou. Se pa di m di fanmi gason bon, fanmi fi bon, nan. Men res depi w depi w rete avèk pitit fi moun nan ou rete avèk pitit gason moun nan respè a li sipoze kòmsi li sipoze san pou san respè li sipoze san pou san respè ou pa bezwen kite ap ap pral di moun nan o bon ou pa wè madanm ou an pa menm respekte m nèg ou an pa menm respekte m non fò w respekte depi piti jiska pi gran lè w rantre nan yon relasyon moun yo moun yo dakò paske gen de fi Ou byen gen de gason ki konn ap goumen jiske yo marye a fi a, fanmi fi a ou byen fanmi gason an pa janm aksepte yo nan relasyon an. Li pa janm aksepte yo nan relasyon an. Jiske yo marye. Gen de fi konn marye manman yo pa al nan maryaj la. Gen de gason konn marye papa yo pa al nan maryaj la. Men yo marye kanmenm. Gen dwa yo pa vle l, Poutèt malere oubyen malerèz, gendwa yo pa vle l poutèt yon maledve fi a te fè, gendwa yo pa vle l paske yo te konn fi a te konn mache woule sou katye a, lè m di woule medam nou konn sa m ap di kòmsi mache site non l te pase pa la sou katye a yo gendwa pa t aksepte l pou sa. Pa janm fè erè sa. Fò w respekte fanmi gason an, respekte fanmi fi a. Yon lè, lè w ale, lè w kite, lè w divòse, lè w pa chwazi ret a moun sa ankò, pou fanmi gason an oubyen fanmi fi a lè l jwenn yon lòd pou l di M pa t renmen entèl, men entèl te respekte m. M pa t renmen Junia, men Junia te respekte m. Junia te ban m respè l. Respè gason, respè fanmiy gason, respè fanmiy fi sipoze egal. Ou sipoze respekte mari w, respekte fanmiy mari w. Ou sipoze respekte madanm ou, respekte fanmiy madanm ou. Se konsa relasyon an li menm li pral grandi e fanmiy gason an pral vin alèz avè w. Mèsi paske w te ban m tan w. M espere w ap abòne, w ap kite yon kòmantè pou mwen, w ap share. Ou banm yon thumbs up. Epi map wè w nan yon next video ki ap res video kisa pou fè pou kenbe relasyon w bye m renmen nou anpil mwah.